Joseph Surgery, Doktè Román Joseph, e nou au coeur de North Shore. Se yon klinik ki trè aksesib paske epòk m te konn pran bus Serge Miami, m kwè ke bus 2 an, bus 9, bus 10, tout zòn sa yo fè zòn nan epi se yon klinik ki desèvi tout moun ke se swa ou abite lan North Shore, ke se swa w lan Little Haiti, North Miami. Mwen rekòmande nou Klinik Romane Joseph paske mwen menm mwen son ansyen pasyan. Adrès Doktè Romane Joseph se 94 15 Nòdi Sizyèm Avni, 94 15 Nòdi Sizyèm Avni.
Di nou se ti trou nou fè nan Joseph Surgery, nou pa koupe moun ankò, se ti trou nou fè. Enben ou fè ti trou yo nan kò moun nan, epi ou mete kamera a nan yon nan twou epi yon nan yon lòt twou ou mete aparèy lan de fason aske ou kapab anndan vant moun nan fè operasyon sa. Nou ankouraje tout moun pou yo kapab tcheke tete yo regilyèman paske Ou konnen tete w pi byen pase doktè an, ou konnen tete w pi byen pase lòt moun. So, li toujou bon pou w kapab tcheke sen w regilyèman ou menm. Men li bon pou w kapab fè yon doktè tcheke l. Paske doktè an ka tcheke bagay ke ou menm ou ka pa konnen. Oubyen lè w t santi, lè w fin tcheke l ou santi ou twouve yon bagay ki pa nòmal nan tete an, al lakay doktè w, fè doktè an tcheke l pou ou, mande doktè an kisa sa ye, sa l panse boul sa a ye. Adrès Doktè Román Joseph se 94 15 Nordi, Sizyèm Avni. Se trè enpòtan, se ke n ap pale de doulè, m antre lan sijè a dirèkteman. N ap pale de doulè, si n ap pale de doulè, n ap pale kèlkeswa moun nan, li sipoze kapab gen doulè a nenpòt ki moman. Nou pa p pale pou moun ki gen doulè kounye a, n ap pale pou moun kòm prevansyon tou, paske si n ap pale de doktè, de bagay, prevansyon nou toujou konnen ke prevansyon trè enpòtan. Enben, de pomad ke n pral pale a, s on pomad ki fèt Ozetazini depi 1998. Bon, mwen menm k ap pale avè w la, m gen twazan ke m dekouvri l apati de yon zanmi ke m di ke m gen yon doulè ki voye yon ti echantiyon pou mwen pou m te just eseye l. E can you believe, kòm Doktè Flo sot di, real time. Sa vle di ke nan mwens ke yon minit, Sa nou wè la a, de fason enstantane, sa vle di ke kèlkeswa moun ki ta gon doulè kounye a la ki gen pomad sa a lan men l, li pa gen koulè, li pa gen sant, li pa gen tach l ap kite sou ou lè w ap pase l. Kou ta gon tèt fè mal kèlkeswa rezon an, kou ta gon dan fè mal, w a va l ka dantis la apre, men doulè ap rete. Kou gen kranp lan men w, gen rimatis ou pa ka sèvi avèk men w, kou gen doulè lan kou, nan jenou, nan zèpòl, kèlkeswa tip de doulè a, de fason enstantane, enben doulè sa prale garanti. Men pa bliye, lè nou gen doulè, sitou moun ki gen doulè rimatis, atratris, se doulè kwonik. Sa vle di se de bagay ki fè w gen doulè, ki fè w santi doulè, paske doulè a pa vrèman yon maladi. Doulè a se yon sansasyon. Kisa ki ba w sansasyon sa a, ki fè w pa santi w byen an? Se de bagay, se enflamasyon. Avèk tisi yo, mis yo ki bezwen revitalize. N ap pral rantre lan yon refleksyon fanm a gason. Sa di ke, alò fòk nou di ke refleksyon sa a se Erol ki t ap fè yon emisyon, Erol Emmanuel ki enspire m ni. Erol ke m konnen depi ventan lan Miami Rayichè di dan l blanch, m pa fouti di s on vagabon li ye. Paske Erol premyèman respekte tèt li, ou pa janm wè l lan monte desann. Ou pa janm tande nonl site lan bagay fanm selman li son kamoke a diw ke sa vre a diw ke l foure bouch li lan zafè poul pa foure pafwa lè fini answit aprè sa e li li fè politik li jan pal men lan prensip gason fanm map kondwi epi li gon seri de de segman l fè kote ke lap pale ke e. e gason e domine lan anpil kominote e ke gason vini se chita gade televizyon yo pa afektye alò gon moun ki te rele l tou wi e mwen m toujou ap hmi l mande l bon li pa marye kòman pou l fè o di mwen e wòl m konnen l te marye m konnen ke li divòse men e e li pa marye li poko remarye men l toujou ap bay konsèy gen de lè moun nan pi bon lan bay konsèy ke nan la pratik Epi nèg lan dil men Erol ou menm sak diw pa tap fè pi mal ke w sot travay ou leve pye w se fi kap fè tout bagay pou ou etc bagay sa yo bon l te voye nèg lan ale l pa ranmase l ou di mwen lèl pra sou bò fi yo tou o wi gen de fi depi yon fi twonpe mari w fi an pa bon yon pakèt de pawòl ki t konn bon ki pèmèt ou reflechi epi kiyès kap defann

Pou Katiouski pale m de mari pa l, pale m de kijan l okipe mari pa l ki fè ke pou li menm li panse gason bon konsa. Vwala m pa di w m pa di w moun yo t ap dekouvri w madam Katiouski. Kijan w ye e?
Bonsoir Doktè Flore, mwen salye chak oditè oditris ki branche, m salye. Telespektatè m yo tou wi. O wi telespektatè telespektatris, staff radyo TV radio TV sergo si m pa twonpe m e m salye papa mwen m panse kap koute nou nan moman sa m pa vle pou mete m nan pwoblèm a sè la. Kiyès ladan yo la paseke pase ou menm ou tankou ou mari lan Erol gen plizyè papa alò bon papa w m panse se papa k fè w. Non sa se bon papa m.
A wi biyolojik lan ok dakò pafè. Donk se vrèman yon onè pou m. nan Gade Tèt ou aswè an ansanm avèk ou, yon fanm ki travay ekstrèmman di nan kominote ayisyèn nan pou dèzane. Donk, se yon onè. M kontan pou m la.
Chapo ba devan tou epi ban m pèmèt mwen di ke youn nan diferans ki gen ant ou menm avè mwen se ke ou te pran yon risk, ou te patisipe nan eleksyon katran de sa.

Sa pa nan tèt mwen la pou le moman. Ok.
Eske sa vle di m pap janm retounen sou teren sa a? M poko ka reponn. Ok. Paske sa depan, mwen gen anpil moun ki mande m pou sa, men mwen menm pèsonèlman m poko deside. Se sa.
Ebyen bon, mwen menm ak Atyousky, nou se 2 kolaboratris de radyo, paske ou fè radyo tou, epi tou se youn nan pwen komen nou, epi. E ou menm ou fè emisyon paw lan lan le soir avèk dantinò se sa?
Wi mwen alò dan l pase paske kounya nou pa gen emisyon sa ankò. Ebyen pafè bon kounye la nou pale de animatris lan kounye la an nou pale de fam dafè lan ou genyen tou yon biznis.
Vizyon 2050 Multiservis, nou pral gen 7 an depi nou nan Miami. Bon, mwen nan biznis depi a laj de 20 an. A laj de 21 an, m pran premye lisans ansanm avèk State Floride la nan asirans vi. Donk, m te toujou renmen biznis. Mwen gen plis de dizan m ap fè taks avan ke m te gen Vizyon 2050. De konsè ansanm avèk yon lòt konfrè, nou te genyen, mwen te konn fonksyone nan yon lòt biwo kote m t ap fè aprantisaj. Se sa.
Felisitasyon! Alò, sa vle di ke lè nou pral wè refleksyon ki pral fèt lan relasyon gason-fanm, men sitou lan kominote ayisyèn nan nap rete la e nou pral wè ke madam nan ki renmen defann mesye yo trè byen kòmanse pa salye papa l twazyèm pwen komen l gen avè mwen, mwen menm mwen son daddy girl e mari m pa renmen soti men tout tan yon moun ka wè ke lè papi la l soti avè m kèlkeswa maten aswè sa se benediksyon pa mwen papa m renmen soti l renmen danse. M pa gen oken pwoblèm de w kite mari m chita lan kay la epi l soti avè m men papaw l aswè a li menm li lage w nou tou de la n ansanm. Madam Katiuski Pierre eske w m ap ede rele w madam se madmwazèl? Ou ka rele m m tit lan pa enpòtan pou mwen. Ah ok.
Ou konnen lè yon fanm se yon fanm dafè ou gen kapasite sa asirans sa pou reponn konsa paske Lè w s on fam dafè, lan biznis yo di madam, e lè se sosyalman, jist paske ou pa marye, yo rele w madmwazèl, m byen kontan wè ke ou gen kapasite fè distenksyon sa a, ebyen madam ou madmwazèl, byenveni ankò yn fwa. Ebyen an nou pale de relasyon gason fi, alò m ap mande dirèkteman kesyon an ankò, e se èske w marye, paske se lan stati marye an ki pou ta fè ke sosyalman ke m rele w madam, pa sa?
Bon, kòm ou vle mare pye mwen, m ap reponn ou dirèkteman, non, mwen pa marye. Ok. Men tanpri. Alò m gon batchelò, m pa gon, m gon batchelorèt la. Mwen mwen di nou. Pa fè mesye yo kòmanse ap rele mesye a, silvouplè. Ok. Antouka, mesye yo, avan nou rele yon fi, men, men kòman nou pral pati tou wi. Avan nou rele yon fi paske nou tande ke li single, premyèman gade byen ke fi an gen biznis li depi dizan. Pa relel si w pa gen kob. Sa vle di ke papi m sipoze w ap tande m pa vre? Sa vle di ke mesye yo gen yon mòd yo mètdam yo pran chans yo rele fi an kanmenm ou konprann sa dabò se pou tande se a yon gason pa ka rele yon fi san w pa tande se pou tande pou w wè si w ka rantre kote w ap rantre an kote Erol fòk Erol ta ap tande cho sa mwen Erol ka manke wi e pa Erol bon bèje non Erol. Erol t ap di w lanmou pa dwe

ki ki ta gen entansyon rele an, m pap baze l sou lajan, m ap baze l sou kisa w ka ofri an gwo. Dakò, sa m dakò. Men an atandan, moun ki gen entansyon rele an tou, gade emisyon an k ap fèt lan, ou wè mwen ba w entwodiksyon Madam Katouski, li gen eksperyans nan politik, li se yon jèn fi, li se yon fam dafè, lèfini tou li gen pwofondè la, sa vle di ke li di w ke ou mèt rele! Lè w rele li pa pral baze si Dadò chire, si w pa gen kòb, si w pa gen soulye, ou mèt rele l kanmenm. Ou konprann? Se pou nou di bagay yo konsa. Non, m pa di moun rele m. Ou mèt rele, ou mèt rele. Si gen entansyon an, m pa baze l sou bagay materyèl. Non, si moun nan vle rele pou l biznis, li pa ka melanje bagay yo. Wi, pou biznis, wi. Ou konprann? M bon mwen menm yo rele m 24 sou 24. M s on fanm marye. Mwen menm rele m. Rele m paske sa dire ke se sa nou se de fanm dafè, Katchouski. Fòk nou bay jèn yo. Egzanp sa mwen menm, sa vle di ke mesye ki respektye yo ki pa rele m on samdi aprè 11 zè, se swa gen on spektak ke m al MC, e se sa vi m ye. Sa vle di ke si m ap MC 10 zè, 11 zè on samdi, ou rele m, mwen pap ka reponn, ou di mwen si m pap MC, mwen ka an fami. Men, le fèt ke m se on fam piblik, gen de lè 11 zè mari m lakay mwen on samdi, Epi mwen menm mwen pa la al la prèv jodi an men wap ri eske mwen menm ou me eske se a nenpòt moun mwen ta ka marye non paske antanke fanm pwofesyonèl mwen pa m pa genyen jan de bagay ke samdi swa ou konprann ke antanke koup ke mwen ma mari m menm kote tandiske pou ou l ka diferan oh li diferan ok dakò ok sa vle di ke yon moun kap rele madam katiuski le samdi aprè dizè biznis lan fèmen li menm Ou konprann li lap lakay li avèk mari li on samdi aprè 10 heures. Sa trè bon. Avan nou fèmen paj sak te ouvri an la ki on ti jan ki on paj tèt chaje
lèm di ke m pa gade sou bagay materyèl fòm wè son moun tou kap fè efò nan vi li yon moun ki renmen edikasyon yon moun ki renmen moun domaj m pa gon ti pitit gason m ta lage lanmò yon moun ki renmen moun e Ki, m pa di pou w pa wè tèt ou, men fò w wè kominote an tou. Hum!
Anfen! Mwen menm, kòm e, e, mwen menm pa t gen tout pawòl sa yo, mwen menm lè m t ap damou, deja kominote pa t ladan l, e mwen k te lan kominote an. Mari pa m pa lan pawòl kominote. Sekyèpliko pa fòseman Moun nan pa fòseman bezwen wè kominote an. Sa di ke sa se diferans m ap fè wi antre nou tou de e se sa fè m te vle m te panse se ou ki te yon bon moun pou m fè emisyon sa a. A di ke dabò lè yon moun e anfen e selibatè se dabò e prepare tèt ou avan. Oke ou gade tèt ou sa se filozofi pa m nan. Ou pa ka bay sa ou pa genyen. A dire que Madame Mademoiselle Catius ki pale de éducation an, en effet, a dire que se prepare tèt ou. Ou pa fòseman bezwen genyen yon gwo degre, men ou dwe kapab o mwen si se Ozetazini ou ye, aprann pale anglè, o mwen fini avèk yon high school, o mwen kòmanse yon associate pou kapab gen yon metye lanmou. Paske pa genyen lanmou San edikasyon, e edikasyon an se enstriksyon ou mwen ou ka li lan fèy lan. Men gen manyè lan tou. Gon pakèt moun ki rive, ki doktè, enjenyè, e biznismen, ok, se son dè zenbesil. A dire ke, e papa m konn di, dè zenbesil entegral. A dire ke, moun nan, plis li gen kòb, moun nan, plis li pa gen manyè.
Fòmasyon familyal lan li vrèman enpòtan paske edikasyon an ou ka pran konbyen diplòm ki vrèman bon paske nan sosyete sa ou vrèman bezwen men diplòm sa tou se nan ki nivo se sa k fè m te mansyone renmen moun fò w kapab renmen tèt ou renmen moun ki bò kote w donk m panse ke renmen moun ki bò kote w lan m renmen sa tou avè di se de bagay ke nou gen la an komen. A vle di ke moun nan dwe renmen tèt li, li renmen moun ki bò kote l, sa vle di ke li dwe respekte manman l, respekte papa l. Mwen menm benediksyon ke m gen, m ap elve, m ap elve 2 ti gason. M toujou di lan lavi m, sa vle di ke gason ki gen yon kouch manman lakay yo, gason ki respekte manman yo, se 2 gason ki diferan ou wè kijan yo diferan avèk lòt moun men, e pa paske konsa tou genyen. ki se manman yo ki lve yo epi yo tounen dèyè e mama boy tou non m pa renmen gason k mama boy non m pa konn pou ou menm haa gen dè yon seri de mama boy a di ke nèg lan mèt gen 60 ans ou li pap soti a madanm ni pase manman l rele l yon vandredi swa yon samdi swa se kot manman l pou l ale avan l soti a madanm ni yo pa konn priyorite pa gen yon seri de gason k konsa wi. Non, fòk gen priyorite. Fò aprann priyorize lè choz.
Anpil gason ayisyen kelke ra ladan yo mama boy yo ye a 60 an yo stil pase pran manje lan ti chèk food stamp manman yo, lan chèk sosyal manman yo. Mwen menm son pakèt gason mama boy m konnen lan kominote sa m paka met afè yo deyò epi manman an nòmal ak sa epi manman an antre lan maryaj yo tou ou konprann. Oh non, vi an gon balans ladan l. Donk fò w kapab balanse bagay yo. Tout sa ke w ap fè nan lavi gon balans. Wi, m pa p anpeche yon moun pou gon relasyon ki pwòch avèk paran ou, sa trè enpòtan, men fò w konnen lè se lè paran, lè se lè pa nou. Donk sa ekstrèmman enpòtan.